Bonjou bonswa pou tout moun ki abòne avèk chanèl sa e pou tout moun ki toujou kite yon kòmantè avèk yon yon like pou nou anba videyo nou yo sa fè nou anpil plezi e toujou kontinye swiv chanèl la poun kapab konnen tout aktyalite kap pase nan peyi dayiti jodia nou kontan antre lakay ou poun kapab pote pou ou tout dènye nouvèl dayiti avèk rès mond lan. Nou mezanmi nou pral pale de dosye ensekirite kote ensekirite a vrèman ap ravaje peyi dayiti aprè yon gwo operasyon lapolis te arive mennen nan komin leogann nan depatman lwès peyi a kote lapolis arive dechouke yon gwoup polisye kap pase dwòg anndan peyi a mezanmi jounen jodia se menm polisye ki anndan lapolis la kap fè vye zak andedan peyi a lavi tout moun vin an danje andedan peyi a paske se lapolis kap fè zak ilegal anndan peyi a kote se lapolis ki mete ansanm avèk dè bandi avèk dè kidnapè pou kapab kidnape moun pou kapab asasine moun anndan peyi a e nan moman nap pale la leta ayisyen poko janm pran kenn mezi pou fè yon jan pou stope tout zak tout zak malonèt sa yo kap pase andedan peyi a aprè yon deklarasyon bandi G9 an fanmi e alya te bay. Barbecue kote mesye sa konnen li te anndan lapolis la yo te metel deyò nan lapolis la men li toujou genyen trè bòn relasyon avèk 2 polisye ki anndan pnh la e aprè yon operasyon lapolis te arive mennen nan komin Leyogàn kote genyen plizyè bandi ki te arive anba kòd paske yap pase dwòg anndan peyi a pou 2 gwo boujwa ki nan pòtoprens Men, jounen jodi a, tout pèp ayisyen wè aklè ke pwoblèm nan se pa ti malerèz, se pa moun ki nan Leta, se de polisye avèk boujwa ki mete ansanm pou kapab pase dwòg avèk lòt bagay yo anndan peyi a. E èske Jovenel Moïse p ap pran yon dispozisyon pou kapab stope Zak malonèt sa yo k ap pase anndan peyi a, èske direktè direktè jeneral lapolis la avèk tout premye minis la p ap fè yon fason pou yo ka stope tout zak briganday sa yo anndan peyi a? E aprè anpil gwo kidnapin te fin fèt anndan peyi a kote kidnapè yo te arive kidnape 2 2 polisye ki nan pnh la men jounen jodi a dirijan ki anndan Lapolis la poko janm di anyen, yo pa konnen ki fason y ap fè pou yo kapab ede polisye sa yo kidnapè yo te arive kidnape a. E nou konnen bagay yo trè konplike ann Ayiti nan dosye ensekirite a paske se bandi avèk de polisye ki annafè. avèk gang yo ki ap fonksyone e gen yon otorite anndan peyi a ki te bay yon deklarasyon kote deklarasyon sa te arive fè tout peyi a etone kote polisye sa te arive fè konnen gen de polisye ki anndan baz pilat k ap fè gwo kontak Avèk chèf gang yo kote ou retwouve Bougòy Ti Lapli avèk Krisla Jimmy Cherizier. Otorite sa fè konnen gen 2 polisye ki anndan baz Pilat avèk je nèf an fanmi e alye k ap travay pou gwoup mesye sa pou gwoup mesye sa yo a k ap enfòme gwoup mesye sa yo a tout aktyalite k ap pase an Anndan peyi a, tout operasyon lapolis pral mennen mesye sa yo toujou konnen e kesyon n ap poze kounye a èske Babenkyou ki se ki se reprezantan G9 an fanmi e alye konn anndan machin blende yo vre pou pou kapab mennen dè dè zoperasyon avèk lapolis? Èske se vre Babenkyou konn anndan machin polis yo, machin blende yo? Men Daprè enfòmasyon nou te arive jwenn nan ankèt nou te mennen wi se vre Jimmy Cherizier alyas Barbecue konn anndan machin blende lapolis yo pou kapab fè dèz operasyon avèk lapolis men èske jounen jodi a mezanmi Pwoblèm sa pa ta dwe stope anndan peyi a paske yon moun ki bandi, ki se chèf gang, ou pa ka nan machin blende pou w fè operasyon avèk lapolis. E ta sanble menm apre Jimmy Cherizier te fin revoke nan lapolis la, li pa janm remèt zam li. li ta fonksyone tout afèl nan menl se sa ki fè gen de fwa lap pale lap pale nan radyo lap bay de entèvyou e li toujou montre tout moun aklè li ap travay pou pouvwa jovenel moïse la se avèk pouvwa lap fonksyone kesyon nap poze kounya mezanmi eske leta ayisyen pap fè yon fason poul kapab stope. Tout vye zak mal, tout vye zak malonèt sa yo kap pase anndan peyi a, zak ensekirite sa kap vale teren paske chak jou moun ap mouri asasine, bandi avèk kidnapè ap asasine moun men leta ayisyen pa janm pote ken solisyon pou pèp ayisyen an se chak jou moun ap mouri leta ayisyen pa janm di yon mo pou pèp ayisyen an. Se vre gen anpil minis ki anndan gouvènman an k ap travay, k ap fè yon travay serye nan peyi a kote y ap fè yon jan pou yo kapab kontinye avèk operasyon lapolis la pou y ap mache dechouke bandi avèk kidnapè, avèk moun k ap vòlè, moun k ap fè zak ilegal anndan peyi a, se vre sa son bèl travay men moun yo manke kolabore pou yo kapab fè travay la paske yon zòn yap met lòd ak sekirite epi yon lòt zòn menm se se zak malonèt se bandi avèk kidnapè ki ap frape anndan peyi a eske eske tout zak sa yo kap pase anndan peyi a paske lè gen de polisye ki ap travay avèk bandi. Eske zak sa yo se pa yon zak malonèt ki montre peyi dayiti pap janm chanje se menm moun kap dirije yo ki koz peyi a nan eta sa e nou konnen aprè yon gwo kidnaping ki te fin fèt anndan peyi a kote bandi ti lapli te avwe se li menm ki te kidnape yon jèn antreprenè ki anndan peyi a e Apre jèn gason sa te fin rive libere zave kidnapè yo, jèn gason sa te bay yon deklarasyon ki te fè tout peyi a mal kote li te fè konnen se leta ayisyen ki pa pran men l ki koz tout zak malonèt sa yo ap pase anndan peyi a ki koz pitit pèp la ap touye pèp la ankò paske si jèn gason k ap fè zak Malonèt yo anndan peyi a, yo te jwenn ankadreman, yo pa t ap janm fè zak sa yo y ap fè anndan peyi a e, anpil moun tou fè konnen, se paske pouvwa phtk a bezwen al nan eleksyon ki fè y ap kreye gang konsa anndan peyi a pou kapab fonksyone pou kapab fonksyone avèk yo pou yo kapab jwenn eleksyon yo gen pou òganize a Èske tou moun ki nan moun ki nan opozisyon an de twa ti grenn moun yo k rete nan opozisyon an kounye a paske opozisyon an kraze e Genyen gwo deklarasyon k ap fèt tou kote yon ansyen lidè anndan opozisyon an tou li fè konnen pandan moman pe pandan moman peyi lòk la kote yon gwo boujwa anndan peyi a t ap pase avèk materyèl li ladwàn li te oblije ba mesye ki nan opozisyon 9 milyon de goud pou te kapab kite l pase avèk tout materyèl li gen l ap pase anndan peyi a pou l te kapab vin mete nan biznis li pou biznis li te kapab fonksyone mezanmi men kijan peyi a ye dèfwa moun ki anndan opozisyon an yap fè tèt pèp la yap voye pèp la nan lari pou pèp la al kraze brize epi se menm moun sa yo ki ap fè tout afè yo avèk leta ki ap planifye tout afè yo avèk leta ayisyen pou yo kapab jwenn byen pou yo avèk pitit yo avèk madanm yo pou yo kapab fonksyone. E nan moman nap pale la tou pèp ayisyen an pa ba pèp ayisyen an pa bay mesye ki nan opozisyon yo apre Moyiz Janchal okenn valè ankò paske opozisyon an se abi li tap fè pèp la yo te fè pèp la konnen se pouvwa Jovenel la ki tap fè yo abi men pèp la wè klè li wè se opozisyon an ki tap fè yo abi paske opozisyon an gen dè zak malonèt li tap mennen anndan peyi a e tout moun wè ak le opozisyon an, moun ki di yo nan opozisyon an, moun sa yo reprezante yon danje sosyal pou peyi a, se yon danje sosyal moun sa yo ye pou peyi a e nan moman n ap pale la Jovenel Moïse fini avèk moun ki di yo nan opozisyon an, chak moun oblije ap regle afè pa yo, byen gade n ap wè genyen plizyè trak ki te kòmanse soti kote genyen 2 moun ki anndan opozisyon an non yo kòmanse ap site pou 2 pòs minis avèk direktè jeneral kote genyen tou ansyen senatè Nò a Doktè Kelly Sébastien ki bay anpil gwo deklarasyon nan dènye jou yo la mesye sa Mesye sa fè konnen pa gen opozisyon vre an Ayiti, tout moun se enterè yo yap defann chak moun ap regle afè pa yo kap kapab itil yo avèk fanmiy yo. Men eske Doktè men eske Doktè Kelly Sebastien se pa paske li te gentan jwenn yon antant politik avèk pouvwa Jovenel Moïse la ki fè li kapab pale konsa e anpil moun tou fè konnen Se ta dot Kelly Sebastien ki ta gen pou ta vin premye minis nan pwochen gouvènman Jovenel Moïse ta gen pou l mete sou pye a. E anpil moun tou fè konnen se Gérard Dieuseul Simon ki ta gen pou vin premye minis tou ki se ansyen senatè depatman Sant lan kote mesye sa a rive mete anpil kaka chat deyò Sou do opozisyon an li fè konnen de moun ki anndan opozisyon an tout tan ki ap pale nan radyo ki ap mete moun devan pou pou yal manifeste moun sa yo toujou genyen gwo kòb leta nan men yo avèk moun ki nan moun ki nan klas bwazye a e tout kaka chat yo oblije pran pran lari men nan moman nap pale la. Ensekirite a toujou ap ravaje peyi Dayiti men opozisyon an, mesye sa yo pa gen anyen ankò pou yo di, pèp ayisyen an ap kwè nan yo paske mesye yo fè paske mesye yo fè peyi Dayiti anpil mal mesye yo vyole konfyans pèp ayisyen an paske yap manje kòb pouvwa epi se Menm yo menm se se menm yo menm kap mete pèp ayisyen an devan pou al manifeste kont pouvwa an plas la nan kraze brize eske Jovenel Moïse se pa yon se pa yon dènye kou se pa yon dènye kou li te prepare pou mesye ki nan opozisyon yo paske nan nan moman nap pale la pa genyen opozisyon nan peyi dayiti Moun ou te kapab di ki fè pati opozisyon an se sèlman Moyiz Janchal kandida pou pòs prezidan anba banyè pitit Desalin nan, ta sanble se sèlman mesye sa ki fè pati opozisyon an nan peyi Dayiti men nan lòt mesye yo n ap pale a mesye sa yo fini prezidan Jovenel fini avèk mesye yo li mete pye l sou kou yo men Jovenel Moyiz arive jwenn viktwa devan opozisyon an. an favè pèp ayisyen an paske mesye ki nan opozisyon yo moun sa yo fè peyi dayiti